M pa moun ki souse bwa pi byen nan mond lan. Chèche yon lòt moun. Paske mwen m pa t moun ki te konn souse bwa pi byen e m pap fè l ankò. M pa nan voksal sa yo ankò. Tande sa m di w frè. Sa vle di kite m anrepo menn. Kite m viv vi m menn. Misye la, misye ap tèks mwen, misye la, misye ap ban m presyon. Misye la misye ap ekri pou lap siye sila siye la lap fè siye siye la oh li fè madanm li kite mwen fè live mwen misye k moute nan live mwen timoun misye k moute nan live mwen misye k moute nan live mwen kounya misye ap banm lil sa misye ap dim la ok mwen di w mwen kisa m di w mwen di w mwen pa nan radot sa yo ankò
yo lè sa nou te ansanm nou te ansanm mwen te nan menm gwoup sa l avè w. M te nan menm voksal avè w kounya m pa nan voksal ankò baz Mwen di w mwen poze Ou konprann mwen di w mwen poze may mwen Sa vle di w menm poze may ou tou vin chèche yon lòt moun Wan di m ap kase tèt ou depi m kwaze w Wap kase tèt mwen menm m ap goumen avè w tou baz Ou ban m deran m ap ba w deran tou Ou panse m ap pè w sa misye ap ban m la Vim pou mwen mwen k pa chwazi fè yon bagay a nèg la ankò nèg la ap ban m deran Ki kaka misye ap pale m la vim pou mwen wi menn tout nèg yo kip lòt nèg m wè lòt nèg yo ap banm deran oh ou kitem oh konsèm kraze m gentan pran bagay sa yo nou paka ap banm deran m pa pè nou e pa paske m di mwen rive mwen bay mwen chanje lavim m bezwen m bezwen bagay vim pou mesye yo pa banm deran non oh Gen vakabon grenn sik pase m. A misye ki di la. Ou gentan bliye janm kanibal. Sim bliye jan w kanibal sa misye kite mete bouda m ou kanibal ou kanibal pou moun wap wap moute baz pou moun wap fè voksal oubyen ti fanm wap kwen baz. Li ok bro. Yo kwè m di w tout sak te pase antre nou mwen di m pale byen a misye m di yo men kisa m pral men kisa m deside fè e baz m di m deside chanje vi m bagay sa yo afè rele m bebe bagay ti konvèsasyon nou pap ka nan bagay sa yo misye di yo lap lap bat mwen. Pou tèt Mwen di misye nou pap ka nan deran nou pap ka nou pap ka ansanm misye vle banm deran yon lòt la menm di yo pa antre ayiti men men men bann se fimen sou fimen yo nou ka banm deran nou paka banm deran men e mwen ki te chwazi nan vim dayè sak fè wè mpa janm fòse nou e sak fè m poze w kesyon plizyè fwa eskem te fòse w fè masisi.
Bonm di w bagay m te kontan w di kounya paske lè map kraze pap gen pap gen pap gen non reponn kesyon m poze w la eskem te met zam nan tèt ou m di w yo fòkonyèm. Sa m te di w mwen bat di m pat konn fè masisi deja. Ok m wè bèl ti gason m di w ou pa lèd ti gason non m renmen w bagay sa yo bagay oh m poko fè eksperyans sa non ou di m pou mwen wap fè esèy la ay di m son moun ki te spesyal e pa vre ou pa pale ok non e pou w pale baz e pou w pale pale a fò ta di m pou mwen foure w nan yon mond aprè sa m vire mouda m m ale non pa pale konsa frè wap fè moun jije m mal. Ou di m poutèt wap fè kòm se mwen menm bagay sa yo, m se sesi, m se sela, m se se lòt bò, m se di se fò ta di m te Bondye jou a. Wap fè esperyans. Ou fè esperyans. Ok, bagay te bon pou ou. Si jounen jodi a m deside ale baz. Pa gen plenyen non frè. Pa anvi pap gen plenyen non. E lè m kòmanse met son deyò.
E lè m met son deyò wap wè gen plenyen. Met sam deyò poukisa eskem vòlè afè w. Mwen piblik m di wè 18 mil moun anba live la m di w sa piblik monchè map kase Eskem tèt te ou vòlè afè w baz. Map kase tèt ou.
Kis ok eskem vòlè afè w oubyen eske jou nou te fè yon bagay ansanm eske tankou m te di w map ba w tan m pa ba w l sa Ok misye ap banm kenbe dènyèman lè live la fini an m bare l ou m di w madanm mwen kite m akoz de bagay live la? Sak te voye w vin nan live mwen? Eskem te rele w m di w vin nan live? Tout moun mwen renmen ansanm avè yo eske ou konnen yo non tout afèm rete prive e ou k te bezwen vin nan life frè pou te moutrem janw renmen janw damou sesi sela ou di ou pa ou pa ou te prè pou pou kraze relasyon madanm ou pou mwen jiskaskem di w a baz mwen son bouzen m ye baz lèm te nan vi lemond on bouzen m ye bay ba ba je on sèl gem non bay sa ou di an. Non m pat nwi non mwen menm depi ou jere m grenn kouren m pat nwi non mwen menm. Ok ou pat ni anben m te konn jwe okenn kon kounye a la m pa jwe kon ya pou ankò baz paske m chanje vi m frè. M konnen ti kon e m pa tnui menm depi w te jwe m konnen m men bagay yo kòmsi wap kounye a w vin lage chay la konsa la pandan tout ti bouzen yo pa ret sou mwen tout ti betcho m te konn konnen tout ap lage pye yo sou mwen kounye a w menm ou vle pou lage.
Wap jis pale avè yo. Ou. Wap jis pale avè yo pa mwen m sot nan yon vi m tonbe nan yon lòt mond pèp la resevwam janm ye a yo renmen m konsa ki pwoblèm ki genyen men afè wap banm deran poutèt poutèt m pa vle ret avèw m pap konyen avèw ankò m pap viv avèw wap viv map viv nan blòdè sa vle di m pral blòdè la m pral blòdè epitou m pral konyen nan mouda an kachèt e sa w vle m fè e nan mond sa anben m pa gen pwoblèm e e e e mond sa w vle m jere m pap ka jere gem sa pou ou frè.